Yon evantyèl grenadye si on ve, ou sinon m pa konnen, yon potansyèl grenadye, men pa gen anyen ki di l ap sa. E Makendy an n tande deklarasyon Odson Edouard lan rapidman. Menm de seleksyon tankou de seleksyon zafrikèn ki devan nou, parapò avèk si n ap konsidere konpetitivite yo, Nou pa ka parèt devan yo. E yo pa premye chwa yon seri de yon seri de jwè foutbòl. Ou konprann? Jodi an la, gen Mbappé, dan le tan y avè Thuram, Thierry Henry, gen anpil lòt ankò, menm si Henry se pa afriken, gen anpil lòt ankò, desandan kanmenm, e se pa t toujou premye chwa yo. Se pa t sa. Se pa t sa. Gen sa menm ki menm jwe avèk yon seleksyon dan le tan epi ki chwazi yon lòt. Lè w sonje Laporte, pa egzanp. ki te konn jwe avèk Lafrans epi ki rete li retire kò l nan Lafrans lan nèt l ale nan Lespay paske li wè l pa gen okenn okenn nou pral di favè Didier Deschamps e s on bon jwè foutbòl ke l ye li deplase l kite l donk se konsa mwen menm mwen panse ke e sèt kestyon de m pa santi m lejitim ase pou mwen ta jwe koup dimond sa a. Se yon deklarasyon purman a l'haïtienne e ou ankò ki purman nou pral di susite e pa susite non, se yon deklarasyon ki ki ki ki kòman m ta ka di sa ki e ki vini a pati de de feedback jwè a jwenn a pati de kòman yo wè l pou l pa parèt tankou yon profiteur paske se pa premye fwa gen de list k ap fèt avèk 2 moun ki pat jwe eliminatwa. Se pa premye fwa gen 2 list nou pa pral bay tèt nou manti, Hodgson se yon jwè ki jwe yon gwo sezon nan Ligue 1 an. Si gen yon atakan fransè ki te blese ou ankò si Didier Deschamps te chwazi rele misye, misye pa tap di sa. Li pa tap di ke jwè yo te merite kalifikasyon yo, li pa santi l lejitim, men sa son manti. Ekskiz lan pa kenbe, pou mwen se katastwofik. Ou konprann? Ke ou pa fè swit avèk apèl federasyon, bon, m pa konnen, s on dwa ke ou genyen. S on dwa ke ou genyen, men di nou ke ou pa santi ou lejitim nan, mwen mwen panse ke depi ou te gentan ayisyen an, ou ankò ou dorijin ayisyèn, depi ou te gentan genyen kapasite pou jwe an, depi ou te gentan gen ou nan obligasyon pou fon chwa a, ke ou chwazi Ayiti a la dènyè minit, ou chwazi Ayiti. Wi se vre se gen kote wont lan tou nou pa ka fè wont sèvi kòlè kòm kwa son foutbolè m ye siw rele m map vini wi gen kote malèz lan tou paske sil te vini tou li pral jwe koup du mond pandan l pa konn pèsòn li tap sèlman jwe yon 2 match amikal avan koup du mond lan menm sil tap itil nou tout sa yo antre an liy de kont men verite an ou konprann vrè istwa se j'ai attendu la France et la France ne m'a pas appelé. Jodi an la a, mwen panse ke mwen disponib pou m jwe pou Ayiti menm si li ka pa koup du mond sa. Koup du mond sa a ke nou kalifye pou li an, mwen rete kwè ke se yon koup du mond ki ki kap mete anpil respè sou nou antan ke ekip foutbòl. M toujou di sa, pa gen okenn mwayen pou w pa e e pou w pa yon yon ganyan lè w pral jwe koup du mond. Pa gen okenn mwayen. Imedyatman ke w pral jwe koup du mond lan, ou gentan sòti nan nivo ke w te ye a. Paske non sèlman ou pral pi konpetitif, men tou ou pral pi prestijye. L ap difisil apre koup du mond sa, kèlkeswa jan l pase a, pou Ayiti pa pran tèt li yon lòt jan. Paske zonbi goute sèl, li pa mande rete. Nou pral goute koup du mond, ou pral wè gon pakèt jwè football ki pral bay plus pou mayo sa paske il est question de faire partie de cette équipe ki va jwe la koup du mond. Li enpòtan. E wi pi devan travay federasyon an li pral li pral mwens. Li pral mwens paske il est vrai ke Migné nan yon konferans de près, pa konferans non, nan yon entèvyou avèk RFI je crois, li di konsa, Gen anpil travay ki pou te fèt pou nou kapab akeyi tip de jwè sa yo. Paske nou sonje nan federasyon an te toujou gen nou pral di kritik anvè òganizasyon an, kwake federasyon gon pakèt moun, li te toujou gon pakèt moun ki trè trè trè trè trè dwat ladan l e òganizasyon an te toujou trè kritike. Jodi an la, Migné twouve ke gen anpil efò ki fèt. Bravo a federasyon an. Men nou konsyan ke koup du mond sa ke n kalifye pou li an, ou konprann, ap gen yon Ayiti avan koup du mond sa a e ap gen yon Ayiti aprè koup du mond sa a. Li klè. Imedyatman ke n al jwe koup du mond sa a, nou fè 3 bèl ti match nou yo osinon n fè plis toujou, a, pou lanmou Bondye, si n fè plis toujou e pou mwen, e mwen k ap kontan. Nou fè plis toujou, ebyen w ap wè a pati de E fen ane sa, nan premyè trèv entènasyonal yo, nou konnen gen 2 tèt ki pap nan Ayiti ankò paske se dènye chans yo la. Nou pa bezwen site non yo non, men se kòmsi son rekonpans pou yo. Gen 2 moun ki pap jwe menm wòl la ankò. Deja menm nan koup dimond la m pa kwè yo pral jwe menm wòl la. Men gen 2 lòt tèt imedyatman ke yo rele yo, ouvè kò nou la. La kounya mesye yo pral di bon. Nou gen vitrin sa la a, nou pa ka chita la ap tann Lafrans, epi pou lè n gen trans 35 an, ou ankò 30 konbyen tan tankou Hervé, epi kounye a pou n al jwi ekip sa a, pou n al jwenn lanmou sa a, jis pou yon konpetisyon. Ou mèt tande tout bagay. Ayiti ka pa yon gwo peyi, Ayiti ka gen yon pakèt malfèktè ladan l, yon pakèt vòlè, sansi, gang, avès, asapat, li ka gen tout, men Ayiti s on peyi, Lè w di Ayiti, lè w gade enèji l voye an, lè w gade nan ki nivo nou renmen foutbòl, lè w sonje jan brezilyen yo t ap vini an, kòman n t ap kouri dèyè cha yo, lè w ap gade imaj nou atravè lemond, lè w ap gade jan lemond toujou ap montre kòman nou kontan lè Ayiti fè yon bagay ki bon, sitou nan spò, pa gen okenn atlèt ki pa ta renmen resevwa lanmou sa a. Pèp sa a lè l avè w, li di w l avè w. Lè pèp sa a di w, ou konn sa k pase, mwen menm se ou m konnen, li konn onèt. Li konn onèt, ou pral adopte l. Kèlkeswa moun nan ki dorijin ayisyèn, menm si l pa dako pile Ayiti, li met mayo Ayiti sou li, li jwe. Mande Bondye l ta jwe nan stad Silvyo Katò, bon li Pèp la pran nanm li, li pran bon nanj li, li pran tout afè l nèt, li fou pou pèp sa a. Pa gen youn nan moun ki jwe pou Ayiti yo la a ki ka di m manti non. Oh wap jwe pou yon nasyon wap gen chè de poul ou pa vreman wap wè pi fò jwè yo malerezman m konnen yo tap renmen ban nou titr men yo pa ban nou titr yo pa vreman ban nou titr malgre sa wap wè koman pèp la renmen yo ou konprann malgre sa wap wè komsi adrenalin ki gen a lè nèg sa yo vin jwe nan peyi an koman yo santi yo se komsi se nan paradi yo debake. M pa konnen si gen seleksyon ki gen yon fanbase ki renmen l konsa. Lè ekip sa te konn vin jwe nan stad Silvyo Katò pou tout sa k konn gen dèyè seleksyon ayisyèn. Si nèg sa yo te ban nou yon ti chans pou jwè sa yo te jwe menm yon match nan peyi sa avan y al nan koup di mond la la, nèg sa yo ta pral nan koup di mond sa danble monchè. Men domaj. Men mwen mwen konnen ke yon jou n ap kòmanse wè, ou konprann, ap gon lueur d'espoir. Yon ti bagay k ap vini. Nap tann li. Nap tann li. Ok. E emm. Mennen nou pral fon ti pale de Cole Palmer. E emm. Palmer ki. Eyy. Mesye yo. Gen problem nan moun sa. Cole Palmer ki nan pas ete seleksyone avèk l'Angleterre pou la koup du monde. Bon. Sa se pa yon nouvel pou peson. Tout moun ki nan football. Ki renmen football. Ou okouran de enfòmasyon sa? Nou dakò sou sa? Malerezman palmè a nou joura pa la koup di mond. E nou pap pale de nenpòt jwè la nap pale de yon yon jèn jwè foutbòl ki montre anpil pèsonalite anpil karaktè e ki montre anpil talan sitou nan koup di mond de klèb lan fason li te fasil pou misye pou li te dezekilibre defans psg sa menm si y avè anpe de fatig dan lè kote kote pari senjèmen nou dakò. Sa se sèl mwen menm ki gen dwa di li avèk ou menm paske nou pa aktè yo, nou pap jwe ou konprann, nou ka toujou di l men lè son aktè dirèk ki di fatig la yo pral di se ekskiz lap bay men nou menm kap gade nou konnen ke menm si Chelsea te jwe anpil tou men se pa menm bagay, se pat menm entansite, se pat menm se pat menm anje pou 2 ekip yo. Gen anpil leson nan sitiyasyon Cole Palmer lan. E gen anpil leson nan deklen Cole Palmer lan. Cole Palmer se yon jèn jwè ki t ap jwe sou Guardiola. Kontrèman avèk sa anpil moun ta ka panse, Guardiola te bay misye chans li. Se paske l ba l chans li ki fè l ta pral gen pou l fè gòl nan Supercoupe, nan Supercoupe e. Super Coupe d'Europe e Guardiola bay misye chans li anpil ki fèl parèt ki fè Chelsea ka pranl tou. Men li te estime ke li bezwen plis tan de jeu, li te estime ke li ka pote plis toujou. Jiska prezan li pa yon pwoblèm. Cole Palmer tal nan biwo Guardiola, sal te mandel yo te enposib. Paske alepòk, y avè Kevin De Bruyne, Bernardo Silva, li pa t devan youn nan jwè sa yo, Gundogan, etsetera, etsetera. Palmier te deside kite Manchester City pou yon kout tonè, se ta yon kout tonè an Angletè, e Palmier te rejwenn Chelsea. Bon, rejwenn Chelsea an, li pa t anyen la devan sa k ta pral suiv apre, puiske li ta pral an fe, li ta pral an fe, li ta pral kom si se te mèt ekip sa, mèt pwojè sa, e yo ta pral remèt li an kle kamyon, e preske tout antrenè k pase yo, e misye ta pral rann yo laparèy, avèk dè but etc etc sof ke sou plato sa a nou menm nou toujou relativize sa vle di lè bagay sa yo pase nou toujou pa egzanp vin la e nou vin eseye pale de kòman nou konprann sitiyasyon an byen evidaman il etè kestyon de remèt an kestyon lè metòd de pèp gwadyola Menm si se pa tout, sitou avèk jèn jwè yo paske mwen raple m trè byen ke m te di l tou, m te di ke Guardiola il a un peu perdu de sa superbe. Li pèdi nan flair li, li pèdi nan libète ke l te toujou genyen pou l kreye. Paske mwen menm pèsonèlman m pa t rekonèt Guardiola. E m ap di w sa an Ayiti nou pale foutbòl tout bon. Donk lè m di sa m kwè ladan l. Gwo pwoblèm? Oh anbe fèl non. Anbe ok. E ya. Nap pale de Guardiola toujou. Nou tap pale de on seri de jwa ki pase nan men Guardiola efektivman. Li pa rive transforme yo jan l te konn fèl dan le tan. Paske lè l rive nan Barcelone li monte avèk Busquets lan. Lè l voye chache Pedro. Lè l e am di voye chache Pedro, lè l moute avèk Pedro, lè l voye chache e Piqué ki jis an Angletè, ou konprann sa m di w lan, li pran yon pakèt jwè foutbòl la a, li fè yo, yon pakèt ti mouton li fè yo tounen lyon, li fè yo kwè nan tèt yo epi l monte yon gwo ekip. Pi devan, menm si mwen menm mwen se yon gwo fanatik Guardiola, wi, yon trè gwo fanatik Guardiola, men m ap toujou di l Guardiola gaspiye anpil jwè tou. Ok e m telman pale de sitiyasyon sa mwen toujou di se sak fè li enpotan pou pa toujou tande yon moun a san pou san paske fok ou viv lavi ou tou fok ou tande entuisyon ou e mwen te genyen pou m te kritike Jack Grealish jodi an ki fon yon post pou l nou pral di rann omaj a Pep Guardiola se bokou de klas de sa pa bien sur Sa fè bokou d'klass, men si l pat fè l tou l pa tap yon pwoblèm. Paske avan Guardiola, te gen yon Grealish, aprè Guardiola gen yon lòt Grealish. Te gen yon Grealish ki te konn, ki te tankou yon sòt de demwazèl, lè m di demwazèl nan, pa yon demwazèl demwazèl, men nou konn ti bèt kap vole k rele demwazèl la.

Ou konprann konsèy li yo tou sa epi nou vin jwenn yon Grealish ki pa pran plezi nan jwèt lan ankò, ki pa pran plezi nan jwèt li a ankò epi ki vin sou yon deklen. Men wi ou pral dim se sa le football se se yon football kapitalist osi nou dakò sou sa men Jack Grealish mwen garanti ou ke stil de jwè sa yo pou yo kontinye Ale kote yo vle ale an fòk yap jwe foutbòl, fòk yo pran plezi nan jwe foutbòl, se anpe kòm Neymar, se anpe, m pa ka nonmen non Neymar, sa yon betiz yo di, se anpe kòm Ronaldinho, sa pi serye, li pi serye, ok. E answit, lè nou fin, lè nou te fin, lè nou te fin kritike Pep Guardiola, nou kritike yon seri de jwè foutbòl tou ki pa tande ensten yo ase Lè yap jwe pou Guardiola e sof Kevin de Bruyne ki se dènye jeni ke misye antrene vre ki pa kite misye fè tout sa l vle nèt avèk li paske an fen de kont se sa èt on jeni se wi map eseye ba ou men ou menm tou fò banm tou ou pa konprann non map fè konsesyon pou ou men ou pral fè konsesyon pou mwen fason m jwe an swa ou se pou swa ou te voye chache m swa ou adapte w avè l Pandan mwen menm map adapte m a kont pressing ou an, map adapte m avèk prèske tout lòt bagay yo. E Kevin De Bruyne se se petèt youn nan dènye jwè vrèman ki te konsève stil jwèt li an jan l ye, jan l wè bagay yo, sa l vle fè a, artiste ke l ye a. Paske ale Kevin De Bruyne lan se pa konsa l rete l ale, se pa kòmsi se se yon jwè k pat ka rann City sèvis toujou, stati l te ka chanje pa moman, tan de je l te ka redui, men Kevin De Bruyne rete Kevin De Bruyne. Ou konprann. Donk se paske y a eu de dezakò pwofon antre lui e Guardiola e a la fen de la journe sa vin bay yon depa. E depa lan tout moun konprann li. Mentnan pou nou retounen sou kesyon Cole Palmer lan pi rèd, mwen te vin la mwen te di ke mwen te kritike antrenè Chelsea yo, Pa rapò avèk twòp libète ke m te twouve Cole Palmer gen. Paske nou menm se konsa wi, nou toujou fè la part des choses. Nou pap vin tiraboulè wouj sou pèsonn epi pou nou pap swiv bagay yo jan yo dwe fèt lan. O wi! Mwen menm pèsonèlman, mwen te di ke Cole Palmer se yon jèn jwè foutbòl yo ba l twòp responsabilite. Yo ba l twòp libète. E mwen menm te di tou ke, paske tout moun k ap tande m pandan tout sezon an la a, nou konnen a tèl moman Greg te di sa. Mwen te di ke sa pap sa pap sèvi Cole Palmer, li pap fè l grandi, li pap fè l pi byen. Li pap mennen l kote l vle ale a. Okontrè, se Chelsea l ap kraze. Se sa ke m pa twò pale de Chelsea pou pou fen sezon an. M te gentan di tout bagay deja sou Chelsea a. M te gentan di, ak tout libète sa m wè Cole Palmer gen la, dayè, gen anpil match Chelsea jwe san Cole Palmer, Chelsea pi byen jwe yo. Paske Cole Palmer se yon jwè ki met ekip sa an reta anpil. Wi son bèl jwè foutbòl, wi l gen vizyon, li gen prèske tout sa yon jwè dwe genyen, men li kite move moun nan move lè. Guardiola se coach sa ki te ka fè Cole Palmer grandi e ki te ka pwoteje Cole Palmer de Cole Palmer. Par moman ou bezwen yon moun ki pou pwoteje w de tèt ou, Paske gen de libète ou aspire pou genyen, ou vle genyen, imedyatman ke w genyen l twò bonè l pa bon pou ou. Imedyatman ke libète sa li vin jwenn ou, san pa gon moun ki di w e non, e non, li pa bon pou ou. Cole Palmer te bezwen Guardiola. E jodi an la, menm si tout moun t ap kritike Guardiola paske l a lese pati ak Cole Palmer, petèt ke se sa l te wè nou pa t wè. li te wè yon jwè foutbòl ki difisil pou enjere, pou jere, ki enjerab sou yon teren, ou ankò imedyatman ke gon stati li aksede avèl, li pap tande w. Gon seri de moun ki konsa. Gon seri de moun ki konsa. Gon seri de moun se gwo, gon seri de gwo atis wap gad la, gen zanmi yo te gen yo pa genyen l ankò. Se, se pa konsa non, sa rete l fèt. Se paske gon stati, lè moun nan aksede avèl, moun nan vin ba w vrè nati li, moun nan vin montre w ke Li pat janm on moun kòmsi ki tap tande pèsòn vre, li menm se tèt li lap tande epi li gentan pran tèt li pou alfa e lomega. Se toutafè nòmal ke li rete nan ti kwen l pou kò l. Cole Palmer se sa. Se sa. La libète a un pri. Ou vle libète, fòk ou gen disiplin. Paske se paske ou manke disiplin ki vle wap kouri dèyè libète a. Ou vle libète, ou vle libre, Wap kouri a pè tou si w pa gen disiplin. Ou te lakay paran w, gen ti je k tap voye sou ou. Ou vle kite l, pa gen pwoblèm. Men ou pral aprann konnen ke se lè w kite kay paran w, ou pral pi disipline. Si w son moun ki konn kote w vle ale. Paske lè w kay paran w ka pèmèt ou pa disipline, w ap gen yon moun k ap rekadre w, w ap gen yon moun k ap di w en en, sa w fè la pa bon, w ap gen yon moun kòmsi nan bak ou k ap k ap redrese w pa moman. Men lè w kite kay paran w, ou pa gen okenn moun non pou sa, sèl ou menm a tèt ou wi. Ou konprann? Kounye a se sèl ou menm ki gen posibilite sa lè w lè w gade lè w deraye epi kounye a lè w kouche lè w poukont ou avè w. Si w pa yon moun ki tout tan ap flannen, ap chache zanmi pou w pale, pran telefòn pou w fè apèl, tande mizik pou w evade w, bwè kleren e fimen tout sa k egziste pou w fè konsyans ou pe bouch li anndan w, si w pa moun sa a, lè w poukont ou a tèt ou, epi tèt ou pral di w, baz, sa n ap fè la a menm? Kòman m pa konprann non, paske mwen menm mwen wap mennen m yon kote la m poko konprann li non, pale avè m non. Kounye a fò ou gen eksplikasyon pou w ba li wi. E menm lè w ap bwè kleren an, gen yon ti peryòd kote ou sen. Gen yon ti peryòd kote ou sòbr. W ap jwenn ti pale a rapid rapid nan tèt ou. E veye l ap veye w la. Ou gen dwa pral benyen la sèlman epi w gade w wè w nan yon long panse sou lavi w. Ou konprann? Ou gen yon chèf anndan w ki se konsyans ou. Se prezans Granmèt la li anndan w. Konsyans ou pa ka kouri pou li non. Ou te mèt fè vou wap bay moun manti, wap bay tèt ou manti, wap pran pòz se ou menm ki pi bon moun, ki pi sesi, ki pi sela. Ou menm a tèt ou, ou konnen ou pa bon moun. Ou te mèt ap fè tripotay sou moun a dwat a goch, ou te mèt ap kraze tout sa ki egziste nèt, ou menm ak tèt ou, nou konnen tout sa nap fè yo. Paske moun wap pale avèl tout tan fòl rakwoche yon jou Gon moman fòl okipe Ou pa konprann zanmi w yo yo pap disponib tout tan Konsyans ou ap fini pa avèl kanmenm paske ou kondane pou a tèt ou Lò fenk leve nan kabann nan menm kote a tèt ou gen ta pale nan tèt ou Li gen ta pale avèw Se konsa sa fonksyone Ou vle libète Ou dwe aprann konnen ke libète an gon pri. Se lè w kite kote ou te panse ou pa lib la, se lè sa ou pral bezwen plis disiplin pou w kontinye, pou w rive. Paske san disiplin nan, lavi a fini nan men w. Ilèvre ke Cole Palmer li te konnen de blesur etc. Men ou wè motivasyon an, motivasyon an li pap vini, vin jwenn ou konsa si ou menm ou pa fikse w de zobjektif. Paske banm di w, lè w aksede a on stati twò bonè, san w pa travay pou li, ki sa w konnen li vin fè? Li vin anfle tèt ou. Li vin anfle tèt ou. Li vin ba w lagwòs tèt. Mentnan gwòs tèt lan, ki sa l pral fè w fè? Kote pou w ta travay pi di an, ou gentan pran tout bagay pou aki. Cole Palmer pran seleksyon anglèz lan pou aki. Cole Palmer pran foutbòl pou aki. Sa vle di li vin ap jwe. Nou pral di avèk fren nan menl lap jwe Henri play se kòmsi se Messi l ye a map jwe an yon vedèt mwen wè lap jwe tankou Pirlo devan yon defans tankou yon quatrebak manti entansite a fò kontinye bay li move chans pou li li bliye ke seleksyonè seleksyonè kel genyen an li rele Thomas Torel se youn nan moun ki pi bizar ki janm janm kanpe bon sou yon ban touch Thomas Torel lan wi. Se youn nan moun ki pi bizarre. An menm tan tou, Thomas Turel ou ka di se diy desandan on filozòf alman. Paske gen de bagay k ap sot nan bouch li, misye gen on eta despri, si w pa pwofon ou pa ka chita bò kot misye. Paske lè w gade w wè, misye se premye coach ki di sa. Misye di w lè w ap fè on gwoup, ou pa fè gwoup lan avèk talan sèlman. Youn nan bagay ki pi enpòtan pou gwoup lan se amoni gwoup la. Sa vle di ou ka rele yon seri de jwè ki gen talan se vre men ki vin kraze ekip ou a. Li prefere amoni gwoup lan paske li menm li gentan konnen li se yon trè bon teknisyen, yon bon taktisyen. Li prefere amoni an, li prefere fòs lan, li prefere nou pral di e de jwè ki konpatib osi. Sa ekstrèmman enpòtan. Pou anpil moun ki panse travay yon seleksyonè fasil, pa ditou. Ou pa la sèlman pou seleksyone talan, ou la pou seleksyone 2 jwè ki ka jwe ansanm. Ou gon staf ki pral gade, jwè sa a, si l pa mèt pwojè, èske n ka konte sou li a 100 pou 100? Non. Jwè sa li gentan panse li se superman men sil pansel se superman pandan mwen menm nan tèt mwen se sou ban lap sòti li pral pote on atmosfè on enèji negativ anndan gwoup mwen mpa bezwenl tout est energie tou tout bagay se enèji osi senp ke sa mwen toujou di nou sa nap e nap kontinye. gade foutbòl, e n ap kontinye gade yon seri de sitiyasyon, epi pou nou konprann lavi an pi byen atravè foutbòl la. Pa gen anyen ki pi enpòtan ke sa. La libète a un pri. Ou vle vin lib, fòk ou tou konnen menm kote ou chwazi libète a, sa k libète pou ou an, mentnan ou vin esklav disiplin. Plis ke jamè, Ou vin oblije pi ka konte sou tèt ou. Li ekstrèmman enpòtan pou konn sa. Jodi an, wi, se vre Chelsea pa, li pa sesi, li pa sela men jodi an, menm si ou ta gen pou blame dirijan Chelsea yo pa rapò avèk e e Todd Boehly ki pa konn anyen nan foutbòl ditou vre, ou ka wè l, menm si ou ta gen pou blame antrenè yo, menm si ou ta gen pou blame, dayè Maresca pa t dwe janm kite ekip sa a, menm pou jwèt! Oke? Men jwè yo, nou pa ka just kite yo konsa, nou mete yo chita, nou di, nan, jwè yo se yo ki sou tèren an. Se menm sa m sot ap di w pou Melchie talè a. Wi se vre, ou te ka gen yon plan, ekip ou a te ka gen yon plan, coach ou an te ka gen yon plan, men sou tèren foutbòl la, imedyatman ke plan an pa ka mache, kounye a se ou menm ki dwe pran responsabilite w. Gen yon pakèt gwo match ou yon seri de jwè ap bat pou ekip yo, Plan pa mache non. Plan pa mache non papa. Plan pa mache non. Le plan pa mache le sa ou antre an je. Se le sa wi kounye a la jwet pou ou. Plan pa mache. Yo li nan jwet ou a. Gon makaj individuel la ou pat konnen si li ta pral fet. Ou makaj a la kulot. Menm dlo ou pral bwe moun sa bo kote ou. Li tounen lonbraj ou. Plan pa mache. Ekip lan dwe ka reaji ak sa. Esak fe li enpotan lon coach wap antre nan ekip pou ekip la gon manj. Pou ekip lan toujou sonje ke li, li, li, li, li, nou pral di, pou kite l avèk lib arbit li pou pa pran l twòp, pou pa tounen ti vwa k nan tèt li a. Donk se sa. Palmer an pap nan koup di mond lan, map regrèt misye. Foden, nou pale de Foden deja nan menm sezon sa yo. Nou te eksplike pwoblèm nou gen ak Foden, men se sitou Palmer avèk asansyon misye, avèk vizyon jwèt li, elastisite l. Èske ou konprann? Avèk enpwovizasyon l, teknik an mouvman l. Èske ou konprann? Yon jwè foutbòl ki tèlman alèz antre lè liy epi ki rete konsa konn yon deklen. Se kòmsi se yon jwè ki gen yon motivasyon l pa gen ankò. Se kòmsi se yon jwè ki vin twò alèz. Se kòmsi se yon jwè ki, se yon jèn jwè ki aksede a glwa twò bonè. Epi sa vin fè ke. Bagay yo rèd pou li. Li pa sanble ak Mbappé nan sans sa, men se sa Mbappé ap konnen nan yon lòt sans. Lè w aksede a glwa twò bonè, epi w kite l monte nan tèt ou, tèt ou anfle. Epi sa w tande a ou pran tèt ou pou yon lyon, poutan se jis yon ti chat ou ye. Ou bezwen drible tout moun, ou bezwen fè jwèt, ou pa konn fè jwèt, ou pa konn fè bagay sa yo. Fè sa w konn fè. Se konsa sa fonksyone. Yes, nap kontinye kounye a la pou nal fini byen sur avèk e bon gen Bruno Fernandez puissance 21 menm si bon on va dire puissance 21 gen ti diskisyon sou 21 nyèm pas misye an paske sou tèt Dorgou an ta sanble boul lan frape nan ba transvèsal lan e ke se pòti advès lan ki katapilte anndan filè a. Donk li ta plis yon otogòl ke li yon gòl tout bon de atakan Manchester United la. Men, nanpèch ke fòk nou bat bravo pou Bruno Fernandez a 31 nan, yon jwè ke tout moun kritike. E mwen menm se pa taste m Bruno Fernandez ye, se pa talan jwè a ke m pa renmen, men se sitou atitid li ki te banm pwoblèm. e avèk prèske tout antrenè ke li tap jwe yo. Men fòk nou admèt li tou, paske nou menm lè nou fè konsta yo, si demen si Dye ve Mbappé chanje jwèt li la, e gwo fanatik Mbappé map ye, ou konprann? E Bruno Fernandez, sa fè 2 zan depi misye chanje stil jwèt li nèt. 2 zan. Ok? Deja avèk Ruben Amorim, misye te gentan chanje yon pakèt bagay nan jwèt li, fason li te jwe. E se sa ki fè misye vin pwòch de Bruno Fernandes ki te fè premyè sezon l an Angletè lan ke n te renmen anpil la. Donk, te gen yon Bruno aprè ki vin konpòte l tankou se yon alfa omega. Paske mwen menm, mwen gen anpil mal avèk yon moun ki pa reyalist. Gen de bagay si w pa fè yo nan vi w, gen de atitid lè w genyen yo, y ap deranje. Y ap deranje tout moun ki gen lespri lè y ap gade w. Paske y ap wè ke w se yon egare, ou pa konn sa w ap fè a. Depi ou pa rele Messi, ou pa rele Ronaldo, gen de lòt non ou pa genyen. Wi, ou ka toujou pran responsabilite w men fò w fè l byen. Fò w fè l byen. Paske m sonje tout lè Cristiano Ronaldo tounen nan ekip sa a, gen yon gen yon sòt de e nou pral di yon gè dego anndan ekip sa ke moun pa vrèman byen wè. E menm nan Portugal w al jwenn li tou. Ya. Menm nan Portugal w al jwenn li tou. Bruno Fernandez ki kanpe on jan ke m pa t toujou konprann. E mwen m pa janm renmen lè moun kanpe nenpòt jan devan youn nan pi gwo jwè mond lan jan m bay. Jamè monchè. Se youn nan bagay ki fè si w wè m wè m ap m ap m ap scroll la m wè Ten Hag m kouri retire kò m sou Ten Hag paske m pa ka wè msye. Depi w wè se yon moun ki bezwen vedèt nan sans sa, ou bezwen kòmsi se sou epòl on gran ou vle mete men w konsa pou w desann li pou w monte, mwen menm m pa nan ou. Monte. Bat pou w monte. Ou ka toujou gen pwoblèm avèk yon jwè foutbòl ki te ekstwòdinè men gen yon jan pou w trete l. Ou konprann? Ronaldo kite United tankou yon, tankou se yon, se yon jwè kèlkonk. Non monchè, pa gen sa. Ronaldo ka kite tout lòt ekip tankou yon jwè kèlkonk, sof United. Non. Se ekip ki revele l la a, kote l pran balon dò 2008 la, youn nan pi bèl balon dò ke l janm pran, fò n di l. E se te yon jwè ki te gen anpil dechè tou. ki ranje dechè sa depi la, se yon jwè ki te ekstrèmman entèlijan, Ronaldo United lan se yon Ronaldo ki te enposib pou rete, se yon Ronaldo depi l pati, dayè jodi an m tande gen anpil moun k ap di Ronaldo pa konn, li pa konn fè yon seri de bagay, e poutan youn nan pi gwo defo Ronaldo te gen se drible, li te drible twòp, wè lavi hein, si nou pa t gen tan wè l Yon moun ta ka dim saw vle sou li mwen m te gentan wèl gras a Dye zye m te gentan ban mwenl m te wè m te viv li m te viv jwè enposib la mwen m te wèl m te wè jwè ki gen deplasman tiranozò lan lèl gen boul lan li deplasel kite 4 5 moun dèyè m te wèl m ka pa fanatik li m ka pa ou pa konprann non m ka pa fou pou li menm jan m te fou pou yon Ronaldo brezilyen men sa pa vle di ke m pral desann li pou mal kòmsi gade nan jwè sa ke bitè kel vin devni an non sa se yon chwa. E si Ronaldo brezilyen an pat gen pwoblèm fizik li tap fè tout rès vil tou konsa jan w wè Ronaldo ye la konsa l tap jwe osi senp ke sa avèk plis teknik byen sur men li tap jwe konsa paske l te gentan rekonvèti tèt li se sak balon koup du mond dayè se sak balon koup du mond pandan lap jwe sou yon teren.